Donk se te vrèman yon trè bèl eksperyans kote ke mwen aprann anpil bagay e mwen dezaprann anpil bagay tou. Eksperyans mwen nan Ecole Politique Décoloniale Sonia Pierre se te vrèman yon bagay ki enteresan. Deja mwen pa t ka tann pou m te fè pati eksperyans sa a. E sitou mwen te gen privilèj fè pati ekip metodolojik la pou òganizasyon feminis Marijàn. E mwen pa t mwen vrèman pa t desi non sèlman nan reyalizasyon men tou nan patisipasyon m nan lekòl sa. Paske anplis de yon lekòl refleksyon feminis kote ke anpil feminis ap reflechi sou yon ansanb de konsèp ke se swa dekolonyalite, ke se swa entèseksyonalite men tou de konsèp tankou eta, nasyon, rasism, ras. Donk sa yo se te vrèman 2 konsèp ki enteresan e te gen anpil deba ki anrichi otou de tout konsèp sa yo. Mwen panse se kòmsi ou pran yon detachman ant ou menm avèk kote w prale an pandan ke se menm nou menm nan. Yon lòt pwen enpòtan nan lekòl Sonya Pierre Se te espas reyalizasyon lekòl sa a. An fèt, espas la se te yon espas ki ase ouvè e kalm kote ke ou santi ou an koneksyon ansanm avèk nati lan, gen pye bwa yo, gen zwazo ke ou tande ki ap chante. Epi, youn nan bagay tou ki te enteresan nan espas sa a, se fason ke itilize. Bagay ki soti dirèkteman nan nati lan, pa egzanp, kapte dlo lapli pou itilize, sa a se yon ak ki vrèman ekolojik, sa a te vrèman enteresan e espas la a ou te kapab wè ke se yon espas ki vrèman ekolojik ke se swa nan fason ke batiman yo, yo fèt, yo konstwi, se de batiman ki ayere, ki pa mande itilizasyon èr kondisyone. ki se 2 eleman si yo tap itilize ki kapab gen konsekans sou nature lan menm si se pa a kou tèm men a lon tèm donk aspè ekolojik nan espas la epi santi ke ou an kontak dirèkteman a nature lan se te vrèman yon pwen ki vrèman enpòtan epi enteresan nan espas reyalizasyon lekòl Sonia Pierre. Lòt pati ke mwen te renmen nan reyalizasyon Lekòl Sonia Pierre se te moman kote ke nou pa t sèlman ap reflechi, diskite otou de konsèp, men tou an plis de de travay de refleksyon sa yo te genyen de moman kote ke antre feminis, antre sè. Nou t ap vrèman ri, bay blag, jwe ansanm, chante ansanm, manje ansanm. Donk sa fè ke sa fè de eksperyans mwen, de patisipasyonm nan lekòl Sonia Pierre yon eksperyans ki vrèman konplè. Paske non sèlman te gen refleksyon, men tou te gen de moman de detant. Sa moutre ke feminis lan se pa sèlman. panse, se pa sèlman milite ansanm, men tou se ogmante solidarite a lè ke nou ap pataje de moman de detant ansanm. Pami bagay mwen aprann epi dezaprann sou li tou, se konsèp sororite a. Sororite ki se yon mo ke feminis konn itilize pou pale de solidarite ki genyen antre sè feminis. Men, nan lekòl Sonia Pierre, mwen wè mo sa a dezòmè yon lòt fason. Paske. Lè w ap pale de sororite, se ta dwe solidarite ki genyen antre tout fanm, pou m pa di tout feminis, men lè ke w ap gade diferant kouran feminis ki genyen, pami yo nou genyen tankou feminis, feminis blan, feminis entèseksyonèl, afwofeminis, donk ou pa kapab jis itilize sororite a epi ou enkli tout. tout kouran sa yo ladann paske gen nivo nan gen diferant nivo avèk kouran nan mouvman feminis lan ki pa fòseman wè tout lòt feminis kòm sè yo donk mo sororite a apati de sa se yon mo ke nou oblije rewè regade pou n konnen èske se yon mo ke n dwe toujou itilize oubyen èske gon lòt mo ki te kapab tradui solidarite antre sè feminis. Yon lòt pwen ki enpòtan pou mwen ke mwen aprann sou li e ki pouse m a refleksyon nan lekòl Sonia Pierre, se fason ke nou menm feminis, òganizasyon feminis tou an Ayiti ap evolye. Antan ke òganizasyon feminis e feminis ki ap evolye nan peyi di Sid tankou Ayiti ki gen yon pase, kolonyal, mwen vrèman wè ke dinamik ke nou ladann nan se vrèman yon dinamik ke nou ta sipoze repase men ladann, rewè, repanse kòman an Ayiti nou ta kapab gen de zòganizasyon feminis ki plis nan yon teyori oubyen ankò nan yon dinamik dekolonyal. Mwen se Mirline Darilus, mwen te fè pati ekip metodolojik Lekòl Sonia Pierre pou òganizasyon feminis Marijàn e mwen te vrèman kontan ansanm avèk nou. Bye!